Apre Desalin fin bay Ayiti endepandans, li pral repete yon pawòl, e se pawòl sa a ki rete nan tèt tout grenn Ayisyen ki ta fè yo ta monte konplo sou do Desalin. Se sa k fè nou menm Andeschak Talk Show nou pral di pawòl sa konsa, apre tout sa Bedjine Kadilak fin fè anndan ba yo, si yo pa tou remèt yo kle pòt ba yo a, ebyen y ap gen gwo pwoblèm. Pa bliye nou se Sak Talk Show. Ou menm ki fèk jwenn nou, abòne sou chanèl sa a, klike sou ti bèl notifikasyon an, A chak moman ke nou voye yon nouvo live pou ka resevwal. Nou pral pale de Bedjine Cadillac. Tande byen. Nou di w ou gon travay pou w fè. Travay ke w pral fè an se mizik foli, mozik foli renmen an. Li pa rete anpil pou l rive a 4 milyon. E pandan ke n ap pale ansanm avè w la, nou pa tcheke, men nou, nou, nou ba w, ebyen, kòm devwa pou jodi an la, Kòm fanatik Bedjine Kadilak ebyen pouw al fè mizik foli renmen an pase a 4 milyon views sou youtube lan la e sa ke nou menm AndanSakTalkShow nou mande w pandan ke nou pral antre nou pral antre kòm wap swiv sou ekran ebyen anndan ba yo e se pa senpleman Bedjine Kadilak yo tal jwe anndan ba yo men yo al anndan ba yo yo mete so yo sou ba yo yo pran kle a yo vire paske yo di anndan la paka gen gagòt anndan la. Anndan la bezwen moun ki gen mizik Anndan la bezwen moun ki konn chante Anndan la Li pa bezwen ni azigi beng beng beng Li bezwen moun ki konn chante Ebyen ki gen hit Ebyen se sa Bayo li bezwen Lè w pale de Bayo Ebyen se pa nenpòt bagay ke l ye Sa vle di son seri de moun ki vini ebyen anndan arena ebyen yo vin tande mizik men yo pa vin tande ni rale koupe kloure ni bay istwa depi 1960 istwa nan mizik se pa sa ke moun yo vin tande yo vin pran anbyans pou yo ale ebyen Bedjine Kadilak pat parèt ansanm avèk live band anndan tande byen wi Bedjine Kadilak pat parèt anndan avèk yon live band men pou sa ke yo fè moun ki te gen live band yo yo pa fèl annou antre Anndan padkas lan pandan nap salye tout fanatik sak talk show yo nap salye tout kadiskwad team gep mezanmi gon bagay ki etonem ou konnen kisak etone sak talk show yè pandan ke nou vire sou tik tok lan pandan ke nou vire nan live Elin nan ebyen nap bay yon gwo respè a mimi son fanatik malad de bedjine kadilak. Son bagay ke nou konn wè nan o nivo de endistri ameriken an kote fanatik ap kriye, kote fanatik ap kriye, ap kriye pou atis. Yè swa, ebyen anndan, anndan live Elin nan, ebyen nou te, nou te jwenn sa. E nou te wè l, e nou te on ti jan emi lè nou, lè nou ap tande l, ebyen nou, nou, nou kwè ke ebyen gen vrè fanatik. Fanatik Bedjine Kadilak yo gen. Genyen vrè fanatik ki malad lan, fanatik ki prè a tou an, ebyen genyenl anndan la, paske anndan anndan anndan live Elin nan gen anpil bagay ki ta pral ki ta pral genyen anndan. Sak ta pral genyen ebyen o nivo de yon show ki te fèt anndan bèl atis nou te la nan show sa tou, nou te la nan show a lè show sa tap fèt kote bèl atis te resevwa Ebyen on aksyonè ki bos ki ki e Repiblik Dominikèn nou pa pral dil menm jan tout moun yap dil lan se yon nèg ki ap e e e jwe jwe jwe mab lòt bò a e jwe mayòl nou pa pral nou lagel konsa men misye ebyen se se youn ki toujou ap pale Bedjine Kadilak mal espesyalman Bedjine misye son se youn ebyen ki ki ki metel nan pozisyon poul debalorizel menm jan avèk lòt aksyonè ki rele Oli an pandan ke nap tande anpil moun di konsa ke ou pa site non nèg yo nèg sa yo pa gen de twa lòt non se non pa yo yo pa yo yo se se se vòlè ke ki gen ti sou non nou menm anndan sak tòkshow nou paka bay tou sou paske nèg sa yo se figi piblik ke yo ye ebyen nou menm anndan sak tòkshow N ap di, n ap di, n ap di non yo, n ap di non yo. Oli, ebyen, e, misye se, e, e, misye rele antistrès, se prèske menm jan avèk Oli ke l ye. Menm jan avèk Oli, e, e misye, misye gen defwa, l ale pi lwen toujou, paske misye toujou ap, ap gade ki sa ke yon lòt, yon lòt, e, yon lòt nè, yon lòt blogè ap di de Bedjine. Apre sa li menm pou l vin pote l. Lè l vin pote l la, li pote l yon lòt jan. Li pote l yon lòt jan. Se sa k fè nou menm anndan Sak Tòk Show, nou wè gen sa k rele ras la, ras Laèn nan, Ayiti ras Laèn jan l rele tèt li a. Nou wè kounye a la, misye, misye, misye ap, misye retounen la. Misye te konn pale de Bedjine Kadilak lontan. Men li te vin vire lal nan bò Anialèt. Men lal nan bò la, nou pral dou kisak pase paske bagay yo yo la, yo la. Nou pral dou sak pase, sak fè ras larenn ap bat poul retounen la. Ebyen, misye bezwen moute on nouvo studio, on studio li vle moute. Lè misye vle moute studio an, ebyen misye di konsa ke sil vini nan bò pa Bedjine paske moun Anialèt yo pa sipòtel, lap ka fè studio sa. Se sak fè nou menm anndan Sak Talk Show, Lè nou ap tande anndan live an Elin nan kòman Mimi li menm li tap reaji emosyon kap pase ebyen nou di nap di w sa anndan sak talk show nap di w sa anndan sak talk show se pa tout moun ke w wè ebyen ki poste ke w pral pran l ou pral pataje l a fanatik Bedjine Kadilak yo se pa tout moun ou wè ki fè on live ou wè ki poste tèl bagay ke w pral pran l ke w pral pataje l ansanm avèk fanatik Bedjine Kadilak mwen menm gen moun kap ki voye ki voye post ban mwen Lè yo voye post yo, m senpleman, m senpleman gade l m wè kiyès ki ap pale an, men m pa menm, m pa menm klike menm pou m al, pou m al gade, pou m al tande moun nan. Men malgre ke nou ap chèche enfòmasyon, ke nou bezwen enfòmasyon pou nou ka pote ba ou, pou nou di ou, men kiyès moun, men kiyès moun, men kiyès moun ke ou menm ou dwe epanye, ebyen nou toujou la pou n ap chèche dè enfòmasyon, dè nèg k ap pale, ki jan ke y ap pale otou de Bedjine Kadilak pou nou pote. Men gon seri k ap lage, ebyen nou menm anndan Sak Tòk Cho, Ebyen nou nou pa al gade yo espesyalman nou di w sa si w ap swiv sak talk show ebyen w ap wè ebyen nou toujou di w gon seri de keyword ke w ap tande e atis sa kraze sa atis sa boulvèse sa atis sa maltrete sa atis sa fè sa sa vle di son seri de e de keyword ebyen ka pou pèmèt tou ou menm pou al klike ebyen men pa gen oken rapò otou de sa ke ou pral ou pral ou pral klike de li an la anndan anndan Elin show Ebyen mimi ta pral byen move kriye tout bagay tout bagay sa yo ta pral pase anndan live lan tout sa yo ta pral pase e nou ba li anpil respè l e nou toujou se sak fè nou nou kwè ke te gen youn nan medya tèt chaje yo ki te di yon pawòl anpil moun te fache de pawòl sa ke l te di an ebyen Guy Wewe ki te di sa li te di konsa ke gon pakèt fanatik Bedjine Cadillac ki pa konnen poukisa ke yo yo fanatik Bedjine Cadillac.

kay moun sa paske sa fèt o nivo de gwo atis ameriken yo kote fanatik yo ap pentire kay menm koulè ke atis sa l renmen an o nan tout chanm wap jwenn foto atis sa tout kote menm gen gen gen gen nan yo menm ki konn menm eseye abiye menm jan avèk atis lan lè yap soti fon pakèt bann koze lè yap soti fanatik ki malad lan fanatik ki pa konnen poukisa ke li fanatik lan. M pa konnen poukisa ke l fè aksidan. Yèswa, ebyen, nou menm, kote ke nou t ap, nou t ap, nou t ap swiv anndan, anndan Life Elin nan, kote n ap bay Elin yon gwo respè, n ap bay, n ap bay fanatik, n ap bay fanatik dyo a yon gwo respè, yon gwo respè, paske nou, nou wè gen anpil moun anndan tou ki gen, ki gen anpil konesans, ki gen anpil konesans, ni o nivo de teknoloji, ni lòt ankò, ki gen anpil, anpil konesans. E bò kote pa medam yo, n ap di w medam yo, yo bèl anpil. Bedjine gade la gon pakèt bann bèl medam ki fanatik li yon pakèt bann medam bèl medam ki fanatik Bedjine gade la nou nou sa se pa jwèt ke li ye o nivo de ni ni bal ni gala ebyen nou kwè ke ou wè yo son seri de medam ki bèl ki ap abiye kap yo pral danse Bedjine yo pap pral Bedjine gade la yo pap prale nenpòt jan an nou ale la an nou antre. An nou diw e nou te nan live bèl atis nan lè bèl atis te resevwa anti strès nan men misye te vin nan live lan men son nèg ki san respè yon nèg ki san respè malgre misye pral diw konsa ke ebyen li se li se yon jounalis ki pase nan nan plizyè radyo stasyon an ayiti m pa gen pwoblèm avèk oken nèg ki pase nan radyo stasyon an ayiti mwen m pap janm di yon nèg konsa ke m te pase nan radyo stasyon an an an ayiti men si w ta Si w ta di m konsa ke ou bezwen fè yon toune o nivo de gwo radyo stasyon ameriken yo bò isi an la, ni jomeken, e nou menm, pou sa ke n konnen yo, nou ka di w konsa vini, n al moutre w pou w wè bagay, pou w wè koze, lè w tande ayisyen yo, y ap pale nan miko, ebyen pou w wè. Lè w wè ayisyen ap pentire stidyo a, e anndan stidyo a, konbyen koulè, ble, wouj, vè, jòn nan, se pou moun ka wè l, se pou moun ka wè l. Men si w bezwen Kouwè gwo bagay, epi rele nou, ba nou phone call sou WhatsApp 561 774 52 25 nap mennen w nap mennen w anndan anndan studio pou w wè epi kisa k studio an pou w wè kòman l ye se pa peti e konbyen koulè pou moun ka wè w ki pral pèmèt ke ebyen ou gon studio an ale la ebyen Ou pral jwenn, ou pral jwenn kote, kote anndan, anndan live lan, bèl atis tap resevwa, tap resevwa anti strès. An nou dil. Li tap resevwa anti strès, men pandan ke lap resevwal, e, tout, tout, preske tout fanatik Djo a, yo te la. E, msye, msye vini, men, o nivo de la vwa o chapit, e, e, Bel atis te bay misye plis tan poul pale. Nou menm nou te nan nou te anndan live lan lè nou wè koman ebyen misye li menm li tap pale e nou nou ta pral menm pozel yon kesyon nou pat gen chans poun pozel lè sa nou te desann paske pou sa ke nou ta pral pale yo pou dabò misye pa ala otè poul konprann sa ke nou pral pale yo. Pandan Adams te la Adams tap fè bon lojik ansanm avèk misye ke nou te fon padkas sou sa deja. Nou te fè yon podcast sou sa, kote Adams t ap fè antre o nivo, paske se yon seri de nèg k ap pale de Annie Alerte ansanm avèk Rutshelle, ebyen ki pa gen oken enfòmasyon de atis yo vre. Menm si w ta poze yo kesyon konbyen albòm ke atis yo sòti, si w ta poze yo, menm mande yo, yon nan yon mizik èske yo byen konnen l, yo pa konnen l byen. Nou pa menm al rete la, si se si se yon jounalis oubyen nenpòt sa ke misye pral fè, misye pral fè konnen ke se gwo jounalis ke l te ye, ebyen tout sa, ebyen Big John pral. Big John pral pral demantle misye e misye pral santi li li li wont li pa menm ka rete nan live lan ok e men te gen anpil moun ki tap swiv ki tap swiv live lan e m pandan m dou sa sak tok cho panse nou menm sèlman ki te la non te gen anpil moun ki tap swiv e gen anpil moun tou ebyen ki yè yè swa nan nan live Elin nan ki pral di wi e Mighty Promo te anba te anba anba live Bel Atis lan men li menm li te mande pou l desann paske li pat ka tande sa patnè a tap di, paske tande byen si ou pral tande on nèg yo resevwa w on nèg nan on show yo resevwa w nan on show pou dabò yo resevwa w moun ki pral tande w yo fò l ka jwenn on bagay lakay ou fò l ka pran on bagay lakay ou misye te kòmanse pale otou de Bedjine pa respekte ansyen k te la yo ou l pa e nou poko janm nou poko janm wè sa nou poko janm wè sa e son bagay tou nou wè E anndan anndan medya ayisyen an ke yo bezwen korije sa. Se lè on atis ap fè on entèvyou pou nenpòt pwojè ke l pral sòti oubyen on pwojè k te la deja oubyen nenpòt sa ke l pral pale ke nèg lan pral rale lòt atis sou tab ebyen pral poze l kesyon de lòt atis. Kesyon k te gen dwa ke te gen dwa vini sou tab lan ebyen si s on atis premye fwa ke w ap fè entèvyou Sa ye son atis premye fwa ke wap fè entèvyou ansanm avèl wi, ou ka pozel kesyon sa o nivo de karyè mizikal li, kiyès moun ki te idòl li, kiyès li te e nou toujou di sa nan padkas ou te kapab jwenn nan entèvyou la pandan yap fè entèvyou a ansanm avèk Bedjine pozel kesyon kiyès moun ki te idòl li, li te gen dwa di se Rutshelle ki idòl li men kounya la pou jan ke Rutshelle li menm lap mennen tèt li.

Ou gen dwa wè nan yon entèvyou, yon bon entèvyou, si son yon bon jounalis kap fè entèvyou ansanm avèl, ou pozel kesyon, li gen dwa toujou di sa, paske anpil moun panse ke Bedjine gon pwoblèm ansanm avèk Rutshelle, Bedjine pa gen oken pwoblèm ansanm avèk Rutshelle, pou dabò nan tout, nan tout rechèch ke nou fè yo, o nivo, paske nou menm nou travay avèk teknoloji nou menm, nan tout rechèch ke nou fè yo, nou jwenn sa ke yo revele nou, nan, ke nou pase anndan Deepseek li revele nou menm bagay, ke nou pase anndan, anndan, an, an, an. Anndan chatgtp li resevwa li ba nou menm bagay, kemal pase anndan notebook LM li bay menm bagay lan, kemal pase anndan anndan anndan claude li banm menm li banm menm rezilta sa vle di o nivo de rezilta Bedjine poko janm atake ni ni Annie Alerte ni ni Rutshelle li poko janm atake yo sa se sa teknoloji ba nou paske teknoloji pa nan manti paske anpil data ke ap ap ap kolekte

anndan bouch ebyen aksyonè sa ki dou konsa ke li te pase li te pase nan medya li pral dou konsa e Bedjine pa gen respè pou ansyen ebyen pandan ke nap pale w de respè pou ansyen ebyen anndan ba yo Bedjine Bedjine Kadilak pral pral rankontre ansanm avèk ansanm avèk Evelyne Michel e yo pral fè foto ebyen se e yo pral fè bèl foto e nou wè Bedjine li li poste ebyen foto ke l te fè ansanm avèk Evelyne Michel. anndan ba yo. Sa vle di, jodi a la, epi misye pral repete w sa. Misye pral repete w. Men, gen anpil moun ki pral fache ansanm avèk bèl atis. An nou di, tande byen. An nou di sa. Show a se show bèl atis ke l ye. Show a se yon show, se show bèl atis. E, e, e sa, Elin, Elin, Elin te di yon bèl bagay anndan show a. E si ou ka tande l, w ap tande l. Men si ou pa ka tande l, w ap senpleman. Vire w pa tande bèl atis. Men si w ka tande l, w ap rete pou w tande l. Si w wè gen yon bagay ki kapab deranje w, ebyen w ap, w ap kite l, epi ou pral, ou pral, ou pral fè yon lòt bagay. Si w ta wè gen yon bagay ki deranje w. Men, yè swa, nou ta pral wè de vrè fanatik, de fanatik, ebyen malad ke Bedjine genyen deyò a la. De fanatik malad. Nou di w, Mimi pral, Mimi, m panse, Mimi t ap pale, nou panse, èske se senpleman. pale ke lap pale ebyen li pral menm kriye menm li pral menm kriye e son moun li konn tande bèl atis li pral kriye li pral li pral li pral pale otou de e lè bedjine kadilak soti nan ba yo a ebyen ebyen bèl atis pral fè de deklarasyon de deklarasyon an nou di depi nan m te nan live lan depi lè sa te gen anpil medam yo k monte menm mwen menm lè m te monte tou m te di konsa ke m santi mesye dam yo te byen abiye yo te mete bèl pou dabò ni Bedjine ni Kadilak ou te wè kijan yo te abiye Bedjine mete yon jip ki preske ati yon mov yon mov e ou ta pral ou ta pral jwenn ebyen e Kadilak ta pral mete chemiz lan ke l mete an ki tap mache mache ansanm avèk jip ke Bedjine te mete an e wap wè m pa konnen kòman sa rele si se kòman l rele nou menm nou konn non l de pa vre map mande nou non l èske se yon jan l te ye a m pa konn si m pa ka rele l kòsay ki te an blan ki te mache ansanm avèk pantalon Ebyen ke kadilak te mete a. Sa vle di o nivo de o nivo de stal ebyen yo te byen abiye. M pral di sa gen anpil ayisyen lè yo wè atis yo ap abiye m kwè m fè patkas sou sa anndan anndan chanèl chanèl sè a ki se Mighty Promo. M kwè nou fè patkas sou sa. Atis lan gen yon jan ke l abiye. M chonje nan epòk ke m te konn ap chante nou te bat pou nou lè nou pral nan lè nou pral nan yon konsè ebyen pou nou pa sanble avèk pèsòn lòt moun pou nou sa pou nou inik a tèt nou pou nou kostim ke nap mete sou nou se kostim si nèg lan al nan tèl stòk el pap janm jwenn ni ebyen nou te konn fèl malgre sa nap di w sa gen de fwa atis lan konn pral pèfòme gen atis anndan etchèmay ki fè sa gen atis konpa anndan etchèmay ki fè sa yo konn pral chante la yal nan blou mendèl al lòt kote ankò yachte radyo yo pa retire tag yo pa met pafen Nan lendi yo pote yo tounen. Pa gen atis ki ka vin ba nou manti. Pa gen atis ki ka vin ba nou manti nan bagay sa. Ebyen, nou toujou bat pou nou mete yon kostim, ebyen kostim sa ou pap janm jwenn li sou yon lòt atis ankò. Men menm kote an, lavi atis lan son yon lavi ki dwòl. Nou son o nivo de abiman. O nivo de abiman, ebyen si ke ou pral pale otou de abiman ke yon atis ap mete sou li, ebyen ou gen anpil pwoblèm. Ou gen pil pwoblèm. Zafè nou menm, lè nou wè, lè nou wè Anie Alerte li mete tèl rad, li mete tèl bagay, nou pa twò twò fokis ladan l paske lavi atis lan, pou dabò, li mete rad pou l ka fè w pale menm. Li mete rad pou l ka fè w pale. M chonje, sa pral genyen petèt on ennan oubyen, oubyen, oubyen dezan, m pa kwè l ko gen dezan. Will Smith nou konnen Will Smith pou anpil moun ki konnen ki konn ap gade movie ebyen ou konn Will Smith ki konn ap gade TV show ebyen ou konnen ebyen sa nap pale de Will Smith Will Smith gen ti nèg li an misye misye te te rive yon lè m kwè sa ka gon 2 zan ou 1 nan oubyen 2 zan misye misye misye moute misye lage yon pakèt foto ni videyo online kote misye misye non non non fason Deplorab, yon fason deplorab, rad sou misye se tankou se se John Wick nan lari a, ebyen tout moun nèt kòmanse pale, ebyen Will Smith pèdi misye, misye nan bagay, misye nan bagay, manti poukisa, se yon reklam ke misye ap fè pou yon konpayi, yon konpayi k ap vann rad, ebyen misye ap fè reklam de vye rad ke moun te wè sou li yo. Ou tande wi? Misye mete rad ke l mete yo, tout medya, blogè, tout moun nèt ap lage, ebyen tèt misye pati, misye pa byen, misye bagay, misye bezwen èd, ebyen misye pra, misye, misye ap fè reklam pou yon konpayi, ebyen rad ki sou li yo, ki sanble rad Djonki mete nan lari a, ebyen rad sa yo, se pa Djonki vre, ebyen se rad ki pral vann avèk 2 atis ki pral koute mi, an di, ki ka menm koute milyon menm. Gade m koute milyon men tout moun ki pat konnen ebyen yo kòmanse yo kòmanse rele misye misye misye nan lari misye bagay misye tèt misye pati misye yo kòmanse bay pawòl otou de otou de de ti nèg lan men se pou on konpayi ke misye ebyen li menm lap fè on reklam lap pwomote on lap pwomote on rad rad lan men lè w gade rad ki ste sou misye yo vre se tankou se on moun ki nan lari se on djon ki kap woule atè. Ebyen ki nan lari, ebyen son, son, se yon reklam ke li ta fè pou yon konpayi, ke yo peye l anpil lajan, ebyen pou l fè l. Men moun ki pa konnen, ebyen te kòmanse pa l anpil, se pa senpleman li menm. An nou pran Kani, an nou pran, an nou pran e, e Kanye West ansanm avèk e, e, e kòman, e, e nouvo madanm ke l te gen, li te genyen la. Ebyen yo parèt anndan, m pa konnen si se, m pa, m pa chwazi si se nan yon Grammy oubyen kote yo parèt, ebyen yo parèt nan yon award. avèk yon rad tèt chaje sou yo, avèk yon rad tèt chaje, epi apre ke Kanye West pral pèdi, epi ba yo ansanm avèk Adidas tenis la, ou pral jwenn Kanye West, epi pral non lòt, non lòt, non lòt nivo, ansanm avèk jan lap abiye, jan lap abiye, paske si Ayisyen ta rete pou ap swiv o nivo de lòt endistri yo kòman atis ap abiye, epi nou tap kritik atis nèt. Nou tap pale mal de atis net. Eeh nou tap pale mal de atis net. Atis la te ka leve jodian la li di konsa kel pral pèfòme son dra l pranl plwaye kòl lal pèfòme Nou poko Etchebay poko nan nivo sa Etchebay poko nan nivo sa Atis la ka leve la li pral chante stalis lan dil ou konnen ebyen eske w vle pou aprè pèfòmans ou pou anpil moun pale de ou ebyen ann ale M kwè ke gon bagay eee. m kwè son bagay ki fèt tou dènyeman la, epi gen yon pakèt bann selebriti, yo chak yo fè, yo fè yon tip de rad, epi pou yo ale. Epi, an nou retounen sou bagay, sou bagay e bèl atis nan, an nou retounen la. Epi, e bèl atis te, te senpleman apre pwogram nan, ke nou menm anndan Sak Tok Show, n ap di ansanm avèk tout fanatik Bedjine Kadilak yo, e nap di avèk tout moun ki fanatik Bedjine Kadilak lè w se fanatik e pa gen kritik pou ou tande byen sa sak tòkshow ap di w lan lè w se fanatik malad lan ou se vrè fanatik lan pa gen kritik pou ou tout sa atis lan parèt ansanm avèl li bon pou ou li ka pa bon pou lòt moun ki pa fanatik li, men ou menm ki se fanatik li, nenpòt sa ke l parèt, ebyen, li bon pou ou. Sa vle di nenpòt jan l ta parèt lan, nenpòt pwodui ke l ta parèt, ke w ta tande nèg ki nan medya ap di w, e, e, tèl pwodui pa bon, e, men se pa pou ou ki fanatik lan. Se pa pou ou ki fanatik lan. Pou dabò, e, e, pa gen albòm ki pa bon vre. Pa gen album ki pa bon, men ou tande tout moun ap pale. Pase fò jwenn 3 bagay anndan yon album pou ka konsidere album sa li nan yon move eta. Tande byen, se pa di album nan pa bon non. Ou ka twouve 3 bagay anndan album nan pou mete album sa nan plas li nan yon move eta. Mwen pa ka al kouri pou di yon atis konsa ki pral pèdi tan l al pase mizè nan studio pou l al soti yon album ebyen ou pral di l konsa ke ebyen album ni pa bon ou pral sa vle di ou kraze feeling li ou kraze moral li li gen dwa pa gen hit anndan album nan men album nan ou pa ka di konsa ke album sa li pa bon e n ap pale w tou o nivo de de hit lan ebyen gen de fwa anndan yon album pou anpil moun k ap tande l li gen dwa ou pa jwenn yon mizik ki hit pou ou anndan l men moun ki pral tande mizik sa. Over and Over Over and Over ki pa mande pou l chanje l sou mizik lan, li vin devni yon hit mizik pou li. Tande byen se sak Talk Show kap pale la. Nou pap fè pale pou pale nou menm anndan Padkas nou yo. Lè wap lè ou tande anpil moun ap pale de hit mizik, ebyen chak moun ka gon mizik anndan yon album ki hit pou li. Moun sa mizik sa gendwa se on pwoblèm ke lap travèse, ebyen atravè de pwoblèm nan, ebyen se mizik sa ke l ka tande sèlman. Sa vle di mizik sa ap rete nan zòrèy li over and over, li gen de fwa li mete l sou repeat, sa vle di, li fin jwe, li rejwe ankò, li fin jwe, li rejwe ankò, li fin jwe, li rejwe ankò, sa vle di moun sa, mizik sa vin yon hit mizik pou li li menm. Li vin yon hit mizik pou li. Li gen dwa pa yon hit mizik pou ou menm, pou tout moun nèt k ap tande l, men li menm, li vin yon hit mizik pou li. Se sa k tonk chou. Nou se sak talk show anndan la, nou dwe bay tout verite yo. Ebyen la an anndan anndan Elin show yè swa ki ta pral mete mete Facebook la anflame pandan tout moun t anba. Manmi manmi Sylvie nap salye w. Nou salye tout moun ebyen k t anba. Ebyen te gen anpil koze kap pale, anpil pawòl e dè fanatik yo tap reyaji espesyalman espesyalman Mimi ebyen li te reyèlman reyèlman an di e pa ka tande pou deklarasyon ke Bèl Atis te fè lè l tap pale otou de abiman ke Bedjine e Kadilak te pran pou l ta konpare l ansanm avèk Anko Kendji e ki ta pral mete Mimi nan yon lòt direksyon ki ta pral di kòman ou fè ap konpare l ansanm avèk pou dabò yon masisi ankò pou ap konpare Atis lan Atis lan mete rad li rad ke l mete an Pa gen oken pwoblèm. Si te gen anpil fanatik Kadilak vre, m ta pral, m ta pral, m pa konnen, èske ou ka achte, ki moun ki ka achte ni pantalon an, ni chemiz lan fè m kado? Laj m mete, laj m mete, laj m mete, fè m kado l, achte l, fè m kado l. E laj m mete, se laj m mete, mwen menm m ta renmen gen abiman Kadilak te pran. M ta renmen genyen l. M ta renmen gen abiman sa ke Kadilak te pran. M ta renmen genyen l. Sa vle di, lè w se fanatik lan, menm yon rad ke Bedjine mete la, an nou pran egzanp Samara ki nan Repiblik Dominikèn la.

Gen fanatik si si atis la met zanno nan nan lang li li menm lal met zanno nan lang li tou wi gen gen gen fanatik si atis la met zanno nan li met nan nan fant zòtèy li gen gen fanatik kap al metel nan fant zòtèy yo tou wi sa vle di onivo de sak rele se sak fè se sak fè wè endistri ameriken an li son endistri ki rich li ye Paske moun yo kòmanse fanatik atis depi nan piti. Se pa nan granmoun non, yo vin fanatik atis la. Yo fanatik atis depi nan piti e yo pa fanatik atis non, yo fanatik tout endistri an. Ke l te hip hop, ke l te rap, ke l te, ke l te, ke l te ee country music, ke l te blues, ke l te jazz, nenpòt tip de tandans de, de, de. de mizik lan ebyen ou jwenn ebyen yo chak gen yon fanbase pou yo e tou ou jwenn tou gon gon radyo stasyon pou yo radyo stasyon kap jwe kap jwe country mizik lan ou papa jwenn rap ladann ni hip hop ladann ou papa jwenn blues ladann ebyen chak chak chak e chak e chak e tandans mizik sa yo ebyen yo genyen yon radyo stasyon pou yo se pa anndan etchèmay la nan yon yon medya bòlòlò lè w jwenn aksyonè sa ki rele oli an kap mache la ou pa konnen si se ki ki misyon l ebyen misyon l se se de bedjine ke l ye misyon l se de bedjine ke l ye li dou konsa ke li li li li o bedjine o o lè bedjine soti nan entèvyou ansanm avèk e maxipot la o bedjine tande l bedjine fon pakèt ki ki kote bedjine tande o li o li bedjine pa tande w o li kote bedjine gen tan pou l tande w o li wap bay tèt ou manti bedjine gen tan pou l tande w on radotè w ye On radotè ou pa gen yon kapote ni pou tèt ou ni pou lòt moun kounye a Bedjine pral pèdi tanl kote lap fè mizik lap fè hit mizik wè nou mèt nou mèt ta menm chanje non Bedjine wi nan nou ta relel hit sou hit wi e sa ken ta relel epi li kotel gentan poul tande w li pa gentan poul tande w lè wap radote nan miko epi ou pral jwenn e ki pwofesyonèl ki pral tande moun kap radote nan miko non.

Ou pap bay anyen pou Bedjine tande w. Pou dabo ou pap bay anyen pou pwofesyonèl tande w. Ki kote, bon mwen m pral chita m tande w? M pa pral chita m tande w? Kote m pral chita m tande w? Kisa w ka pote pou mwen? Malgre ou di konsa ke ou te pase, ou te pase nan, nan yon pakèt radyo stasyon an Ayiti, ou te nan medya, kisa ke w, èske w ka bay yon bon fòmasyon medya menm pou 15 minit menm? Ou pa kapab. Ou pa kapab. Ou pa ka bay li. M mande w menm mikwo sa k nan men w lan kòman, kòman pou, pou ta fè yon ti koneksyon menm ou pa konnen. Ni o nivo de de de de de teknik ou pa konnen anyen. Sa vle di la kounye a o o kounye a moun k ap tande e ki tande o li di o be be Bedjine konn tande l sa k fè Bedjine non Bedjine pa tande o li ki sa o li ap pote o li p ap pote anyen ebyen ki pou ki pou ki pou ede duo a ki sa ki sa pou ki sa yo bezwen tande l ebyen anndan anndan anndan bèl atis Ebyen, e pandan bèl atis tap pale otou de e kòman Kadilak te abiye, ebyen gen anpil fanatik yo pat asepte ansanm avè l. Gen anpil fanatik yo pat asepte e gen ki pat kontan e yè swa e nou ta pral jwenn ebyen kòman moun yo ta pral on ti jan foustre otou de jan ebyen bèl atis li menm li ta fè apwòch li yo otou de Kadilak. E gen fanatik la a, nou di w ki pa dakò pou ni pale ni Bedjine mal, ni Kadilak mal. Yo pa dakò sa. Yo pa dakò sa. E nou menm anndan Sak Talk Show, nou pa kont yo. Paske vrè fanatik lan, li pa asepte sa. Vrè fanatik lan pa pran bagay sa yo nan men pèsòn moun. Vrè fanatik lan li menm, li la jouska, jouska lenfini. Ebyen ke l la. Gen de fwa, gen de fwa li konn menm pèdi tèt li menm. Li konn menm pèdi tèt li. Li konn menm pèdi tèt li. Ou pa t wè lè Michael Jackson te la, ebyen gwo seri, gwo seri de fanatik la, ebyen yo al peye gwo lajan pou yo ka danse menm jan avèk, menm jan avèk Mayko. Yo al, yo, gen, genyen ki si yo te ka fè figi yo menm jan avèk figi Michael Jackson, yo t ap fè l. Yo t ap fè l. Se vrè fanatik lan, li pa nan jwèt. M sonje nan epòk m t ap travay pou Miami Heat. Ebyen, mesye yo tal rankontre ansanm avèk yon fanatik e Dwayne Wade nan zòn Opa-Locka. Ebyen, lè w rive, lè w rive lakay, paske lè misye ta prale, yo te oblije, konpayi ke m ap travay pou li an, yo te oblije deplase konpayi an tou, paske yo pa t ap bezwen sèlman sekirite polis pou anndan sèlman, pou ap bay sekirite nan zòn nan, ebyen yo te bezwen, ebyen yo te bezwen tout nèg ki konn travay nan. nan meet and greet yo, eben yo te bezwen pou yo te, pou kèk nan yo te ale, eben lè w rive anndan, kote misye ta pral resevwa, al lakay fanatik lan, eben lè w rive depi nan pòt, nan deyò lakay fanatik lan, eben ou jwenn drapo, drapo, eben se pa drapo Miami Heat ki monte non, drapo, misye fè drapo l menm, ansanm avèk foto Dwayne Wade, eben pou l monte devan pòt lan, e lè w antre anndan, eben anndan,

anndan kay la nan panno kay la. Sa vle di lè ou parèt nan salon an, ebyen se se pa lòt, ou pa jwenn lòt koulè penti non, ou jwenn foto Doyen Wid avèk koulè Miami Heat lan, logo Miami Heat tout sa yo plake plake anndan, se pa plake o nivo de papye non. Ebyen li al chèche on on on nèg on on on on nèg ki konn fè pent ebyen vin fè l pou li anndan. Vin fè l pou li. N ap pale w de fanatik malad lan. Pratik malad. E n ap di w sa, bò kote ameriken yo, ni nan spò, ni nan mizik, ebyen yo bay fanatik yo yon pakèt valè. Atis yo respekte fanatik yo. Menm jan fanatik yo respekte atis yo, atis yo respekte yo tou. Gen atis yo ki konn.

E sak tòch yo kap pale. Epa epa epa epa epa media rouj lan kap pale. Epa media rouj lan. Si nou ka demantim demantim. Al fè rechèch nou pou nou vin demantim. Fantastik malad lan pa gen anyen kel pral fè. Wi. Anndan la ebyen ou pral jwenn Mimi ki ta pral kriye. Li ta pral kriye. Lè si tèlman lap kriye avèk emosyon ebyen li te oblije li menm li pat ka sipòte o nivo de kriye an poul ta rale on ti boutèy ebyen e e e èske se kleren li te ye nou pa konnen. Poul ta rale poul ta bwè. Ebyen pou li te kapab sou nan moman. Pou li te kapab sou nan moman, pou li te kapab sou nan moman, e e tou e se se se yè swa anndan anndan anndan mimi tou anndan e Elin show e se pa de anglè mimi lage anglè tèt chaje mimi lage anglè e li fè w li fè w konnen menm li fè w konnen li menm se anglè New York la ke l pale e e pa anglè Florida ke l pale e yè yè swa Yeswa ebyen se te yon bèl live nou se mwen tap baw yon ti rezime o nivo de fanatik Bedjine Kadilak yo ebyen kòman ke yo ye sa vle di e pou ou menm e nou kwè ke ou moutre nou yon bagay ke nou konn ap viv otou de endistri ameriken an, se sa ke yo moutre m. Fanatik Bedjine yo, e sa ke yo moutre, fanatik Bedjine Kadilak yo, e sa ke yo moutre. Yo moutre sa ke nou te konn ap viv nan endistri ameriken an o nivo de atis yo, ebyen n ap viv yo ansanm avè. E nou pral fini ansanm avè padkas lan. Mizik Foli Renmen an, li preske pase a 4 milyon. Nou kwè ke ou ka fè l byen rapid. E pa bliye tou pandan ke wap fè wap fèl rive 4 milyon sou poko abòne ansanm avèk chanèl Bedjine nan abòne ansanm avèl pa bliye Theriel Thelus te fon post sou sa e nou menm AnDanceActorShow nou te kore post lan e Bedjine bezwen rive a 1 milyon abòne sou YouTube ou nou kwè ke ou ka fèl sou sou gen zanmi ki poko abòne ansanm avèl voye link ba yo di yo konsa ke Lè w antre abòne, li enpòtan pou yo fè l. Mwen kwè se avèk mwen engredyan se 2 Ayisyen ki ap abòne ansanm avè l. Se pa 2 moun nan zòn Mwayen Oryan. E jodi an la nou wè se pa senpleman Ayisyen k ap chante mizik Bedjine. Nou wè yon, m pa konn si yon Meksikèn oubyen nou wè k ap eseye wè si l ka fè 2 tchalenj ansanm avèk mizik Bedjine. Sa vle di atis lan li nan yon lòt dimansyon. Nou gen yon bèl atis. Nou gon atis ki gen anpil talan, nou gon atis ki konn sa lap fè, nou gon atis ki respekte moun, nou gon atis ki de jou an jou ap vin chouchou anpil ayisyen. E menm nan lòt kan, yo senpleman pa ka parèt tèt yo, yo senpleman rete yap pran sou kote, nou senpleman ka di yo konsa ke an mòd klass avèk mizik li a. Dwat pou vini, just vin dwat. Ou pa bezwen pè, di konsa ke wap kite lòt kan, vini kote kote wap jwenn wap jwenn vrè lanmou an e yèswa anndan live mimi an ebyen nou jwenn vrè lanmou an. Mèsi a tout zanmi ki tap swiv nou. Babay.